ki regwoupe apwepwè 30 pati politik, òganizasyon de la sosyete sivil, òganizasyon sosyopolitik e òganizasyon sosyokomèsyal. Nou genyen Senatè Sevetus ansanm avè nou, se li ki prale di nou e ki pral prezante pwopozisyon de sòti de kriz lan bay piblik lan e pou nou wè ki sa nou pral fè avèk Ayiti. Mèsi. Enstitisyonèl, CRI.

Manm laprès nasyonal ak entènasyonal yo, konpatriyòt ayisyen tout kote sou latè, n ap pale avèk nou jodi a nan yon moman grav, men ki di tout ba nan listwa resan peyi nou an. Ayiti jodi a. Nan dat 7 fevriye 2026, manda komisyon, manda konsèy tranzisyon prezidansyèl KEP a, KPT a, ki te tabli nan akò 3 avril 2024 la pral ofisyèlman fini. Nan dat sa a k ap vini la a, Ayiti pa p ka sipòte si n pa deside planifye ni aksepte yon pwolongasyon degize nan yon sistèm tranzisyon ki echwe devan je tout moun. Nou dwe deklare sa pou nou tout konprann, sa pou tout moun konprann e n ap di li nan kalm e avèk responsabilite. Tranzisyon ki la jodi a pa garanti. Sekirite, li pa ranfòse enstitisyon yo, li pa prepare eleksyon kredib pou popilasyon an dakò al patisipe. Fas ak reyalite sa a, pi gwo danje a, se silans sitwayèn yo ak sitwayen yo. ki pa aji oswa ki vle sitiyasyon an rete jan li ye. Pandan plis pase 30 an, Ayiti bloke nan yon sitiyasyon de kriz, e kriz la pran tout dimansyon. dimansyon politik, dimansyon sekirite, dimansyon ekonomik, dimansyon edikativ, dimansyon sosyal ak imanitè. Jodi a, kriz la rive nan yon pwen kritik ke pèsonn pa te ka imajine. Plis pase 80 pousan nan teritwa nasyonal peyi a rete deyò kontwòl egzekitif leta peyi a. Se gwoup ame ki ki dikte lalwa nan anpil zòn. Ekonomi an kraze devan je tout moun. Jèn nou yo lage de bra balanse san direksyon. Ayisyen ap pran imilyasyon tout kote. Majorite lekòl ak inivèsite nou yo ap mal fonksyone oubyen yo kraze. Nan tout vil peyi a, yo fè fatra ak kadav tounen yon bagay nòmal nan je tout manm popilasyon an. Popilasyon an pa konnen ki sen pou l rele pou l viv. Leta sanble disparèt devan je nou. Depi Prezidan Jovenel mouri an 2021, 2 tranzisyon pase yonn apre lòt. Men youn pa pwodui ni evalyasyon, ni yon vizyon klè pou lavni pèp ayisyen an. Okontrè, yo fè popilasyon an pèdi lidè, pèdi plis konfyans nan lidè peyi a. Ayiti rive nan yon pwen. Kote pa gen desizyon ki pran pou korije, men se kore yo kore dezòd ak gagòt nan peyi a. Nan kontèks sa, CRI, ki se Konvansyon pou le Retablisman Enstitisyonèl, ki regwoupe 30 gran òganizasyon sosyo-politik ak pati politik, ki genyen rekonesans legal yo nan Leta, rantre an konsiltasyon ak plizyè fòs politik e sosyal peyi a pou devlope yon pwopozisyon responsab ki kapab rezoud kriz la. Pwopozisyon sa pa gen entansyon ranplase okenn lòt pwopozisyon. Li pa gen entansyon pran pouvwa non plis. Li gen entansyon sove leta peyi a, travay pou etabli lòd enstitisyonèl epi ede pèp la jwenn ki wout pou l pran. Apwòch kri a baze sou prensip e prensip sa yo, yo pa negosyab. Premye prensip la se mete konstitisyon 1987 la debou nan vèsyon orijinal li. Sa vle di, nou dwe jwenn yon jij nan lakou kasasyon ki kredib. pou garanti retablisman lòd konstitisyonèl ak demokratik nan bon jan eleksyon. Dezyèmman, ekri rejte tout pwolonjman abitrè konsèy tranzisyon prezidansyèl la ta vle fè. Twazyèmman, li konprann ke pi gwo priyorite jodi a se twouve garanti sekirite pou pèp la kapab sikile libelibè nan tout teritwa peyi a. Nan sans sa, CRII pwopoze etablisman. yon tranzisyon pou retablisman enstitisyonèl nan peyi a. Tranzisyon sa a pa dwe depase 18 mwa apati de 8 fevriye 2026 k ap vini la. Tranzisyon sa a pral baze sou prensip konstitisyonèl pouvwa 2 tèt la ke pèp la li menm te di konnen. Yon prezidan ak yon premye minis, wòl yo byen defini nan konstitisyon 1987 la, se prezidan k ap garanti kontinite leta ak inite nasyonal san entèferans, san patipri. Gouvènman li menm, bò kote pa l, se yon premye minis k ap dirije l, men fòk premye minis la gen lidèchip. Fòk li gen estrikti ki solid, fòk li gen espri dyalòg, fòk li gen kredibilite nasyonal ak entènasyonal e sitou se pou repitasyon l rete parèt onèt e responsab devan je tout pèp ayisyen. Manda tranzisyon sa a presi epi limite nan kad misyon esansyèl sa yo, 1 Retabli sekirite sou tout teritwa nasyonal la 2 Refòme epi senplifye administrasyon piblik la. Dwa estabilize ekonomi an epi relanse aktivite nasyonal nan ekonomi e òganize Katriyèm pwen se òganize eleksyon lib, kredib de fason enklizif avèk patisipan konpetans tout sektè. Sekirite Sekirite se pa yon operasyon.

epi konbat trafik rezo trafik zam yo ak finansman zak kriminèl yo.